Pati sa li fè tole paske blogè yo mal konprann pati sa. Sa map di n kominikasyon an frajil. Lap pale de Max epi l di moun yap vann sou rezo yo se pa moun sa e pa li. Gen moun ki atribiye pati sa avèk Uncle Kendji. Se pa vrè. Se pa vrè. Elle parle de Max pati sa ou konn poukisa m oblije fè sa paske sa son dosye ki parèt sansib e l enpòtan pou tout ayisyen paske dam nan al nan konkou l al reprezante ayiti e se lemond antye ki konekte sou li e nou lanson nou voye yon mesaj bay lemond ki se yon siy pozitif sa vle di m oblije pran tan ladan l pou m esplike n ede n konprann. Li di ke max sa yap vann bon mwen m sezi bon m pat janm wè yap vann anyen de max e se la chefline pa prudan se chefline ki fè moun ap vin chèche konn kiyès ki max la kounya chefline ap di kounya l vin pwan defans pou vin di ke sa yap di de max la donk se pa sa e pa moun sa etc se manager l depi konbyen tan bon mezanmi bon mwen premye fwa nou semen denyè nou konn chefline ebyen max pat fè travay li non. Pase si w gon manager w di m depi lontan m wè m se avan yè m tande non chèf Lynn ebyen Max patap travay non kote l anben sa l fè la genlè li te travay an Europe sèlman li pat an Amerique e mwen m pat janm tande non an sa avan yè m konekte avè l chèf Lynn nou si tiktok sou Facebook sa avan yè m wè non an l pat gen anpil moun m di w te gen sèlman 136 mil moun lè m rive sou paj li a ki te follow li ebyen m pa konprann ebyen Max pa travay non manager a genlè pa fè travay li. Donk men chèf li nap pale de Max ke l di sa yap vann de li a se pa sa. Blogè yo pran ti pati sa sèlman pou yo atribiye l ak Onko Kendji se pa e pa de Onko Kendji lap pale la lap pale de Max sa m vle n konprann ok nan nan nan pa sa e sa map di w Flo e pa fè sa ti pati sa se de Max lap pale nap kontinye tande l men ti pati sa yo pran yo pa la lap pale de Max. Sa le bon sans ann retande sa ti John Tonel. Wi li angaje l pou chèflin. Ap pale de Max.
Li kwè nan chèflin. Max.
Li kwè nan reyisit chèflin. Max.
E l kontribye nan reyisit chèflin. Max. Reyisit Guinness rekò sa li kontribye ladan l. Toujou Max. Moun li ap vann sou rezo sosyo a li fè mal anpil li denigre yo. rantre nan pèsonalite l. Vwala!
Se de Max. Li gen anpil enpak sou mwen e sou manadjè osi. Li menm arive koze pwoblèm nan kote pwofesyonèl li. Ya, se de Max.
Mwen pa vini. Ya, ya, sa se de Max. Ok, se de Max. Non, non, non, non. Awè, se sa m ap di n, se de Max. Sa di, se sa map di l, mal tande fè kont. Mal tande fè kont. La tout pati sa se de Max lap pale. Pa gen anyen pou wa kon Kokendji. E se sa, blogè yo pran sèlman ti pati sa a, epi yo fè tole avè l. Donk tout premyè pati sa se de Max lap pale. Li vle montre ke yap denigre max li a sou rezo sosyal, sa yap vann de max li a donk se pa sal konnen de max etc. Donk sa afekte li, sa afekte max kom manadjèl e sa afekte entegrite max tou kom moun kel konnen depi konbyen tan. Ok! Donk fò n pa fè sa tou. Paske se vre ke n kab konbat yon moun etsetera men fò n pa kreye evènman pou n bay mantò sou li. Donk tout pati sa nèt l ap pale de Max. M p ap kanpe l ankò m ap jis fon ti tounen l epi n ap tande l. Donk se de Max ap pale. Maxson Gustave se yon moun ki angaje li pou chèf li. Yeah. Wi, li angaje l pou chèf li. Li kwè nan chèf li. Li kwè nan reyisit chèf li. E l kontribye nan reyisit chèf li. Reyisit Guinness Record sa, li kontribye ladan l. Moun y ap vann sou rezo sosyo a, li fè mal anpil, li denigre, yo rantre nan pèsonalite l. Li gen anpil enpak sou mwen e sou manager osi. Li menm arive koze pwoblèm nan kote pwofesyonèl li. Mwen pa vini jodi a pou mwen vin pale anfas okenn moun pou mwen di yon bagay, pou m vin atake okenn moun. Men sa sèlman m ap mande nou, m ap priye nou an gras, lapè. Se sa chef lin ansenye. Se mesaj sa ke mwen menm mwen pwopaje. Vwala!
Wè e koute! Blogè yo ki defòme pawòl la, se pa de yon kokenndji l t ap pale. Bagay se bon sans. Se vre ke ou ka santi. Chef Lynn li pa metrize komsi kreyol la lap pale a. Men se bon sans si lap pale de manager li etc.